Radyo Lakay se yon radyo k parèt tou nèf. Li parèt tou nèf, tou cho tou bouke, men avèk yon pèsonaj de long dat. Long dat kòm yon moun ki travay di,

ki pran nesans nan komin Ansavo, Sòl di Baril, depatman de Nip, ki te kandida pou depite nan eleksyon 21 me 2000. e ki se ansyen sendikalis prezidan ouvriye asyeri dayiti, se ansyen responsab konfli de la kat santral otonòm dè travayè jeneral. ki se ansyen sekretè jeneral CGT, ki se Konfederasyon jeneral travayè yo, ki t ap milite pou ke nou te wè kòman sa te ka chanje an Ayiti. Malerezman, an 2003, mwen te oblije kite Ayiti mwen vin viv Ozetazini. Men sepandan, mwen pa t wè tèt pa m sèlman paske mwen gen yon fami. Nou konnen fami konpoze de papa, manman ak pitit. Se yo menm ki te primòdyal m te gen pou m te degaje m pou m sove yo. Men malgre tou, pandan m ap viv Ozetazini, Mwen pa janm pèdi kontak avèk ni fanmi m k ap viv an Ayiti, ni militan politik, militan sendikalis yo k ap viv an Ayiti e mwen toujou rete kwè kèlkeswa sa yon moun ta vle di de Ayiti, l ap chanje kanmenm. Mwen menm Paul Cedel Joachim. Ke m ap viv andeyò peyi a, ke m ap viv andedan peyi a, mwen toujou rete kwè depi moun ak moun chwazi pale ansanm, pwen nou pa dakò yo, nou mete yo sou tab la. Pwen nou dakò yo, nou mete yo sou tab la. Epi nou fon sentèz antre sa n dakò e sa n pa dakò, n ap rive jwenn yon antant. Mwen pa w senèl jwa chen. Mwen kwè nan dyalòg. Mwen kwè nan konpwomi. Men sepandan, m pa tèlman kwè nan konpwomisyon paske lè w fè konpwomisyon, ebyen gen anpil lòt pwoblèm andedan l. Mwen se yon kretyen, yon moun ki kwè nan Bondye. Men sepandan, mwen pa pale de relijyon, paske demokratikman, mwen respekte kèlkeswa tandans ak apatenans relijyez yon moun ka genyen. Mwen respekte fanm, mwen respekte gason, mwen respekte timoun, mwen respekte moun ki andikape, paske lè m te kòmanse nan batay sendika ak politik, mwen te genyen 16 ane. E kounyela si n ap gade m, n ap wè bab mwen kòmanse blanch, sa vle di mwen gen anpil ane ki monte sou tèt mwen. Mwen se yon bon papa. Bon papa, m gen pitit ki fè diferan etid Ozetazini e jiskaprezan pitit sa yo, ke yo se fi, ke yo se gason, yo respekte papa yo e papa yo respekte yo e nou fonksyone ansanm kòm zanmi. Antanke sendikalist de long dat, antanke militan politik de long dat, antanke ansyen kandida depite, banyè se te OPL, e mwen se te manm fondatè OPL e ki te fè pati ekip dirijan yo. Ebyen, mwen fè pati sektè demokratik la, men sepandan, Kèlkeswa tandans ak idewoloji politik yon lòt moun genyen, m pa gen pwoblèm pou m chita pale avèk ou paske se nòmal. Chak moun li gen dwa pou l gen tandans politik li menm jan chak moun gen dwa pou l gen apatenans relijyez li. Ebyen brèf, mwen te vle pale n enpe de ak ki moun nou annafè e yon fason Kèlkeswa jan nou ta vle itilize pou nou ta kontakte pòs Lèl Jwachen, pa gen pwoblèm. Ale sou sit la sou www.radiolakay.org epi w ap klike sou YouTube, swa nan telefòn ou, swa nan tablèt ou, swa nan iPad ou, swa nan konpitè ou. E jisteman, li ka rive yon moman menm nan tèt ou tou w ka panse w ka jwenn li. Kidonk, nou vini pou n divèti w, pou n patisipe w, pou n fè w ri, pou n fè kè w kontan, pou n ede w chase tout kalite pwoblèm ou genyen, ke w te gen pwoblèm ak madanm, ke w te gen pwoblèm ak pitit, ke w te gen pwoblèm ak zanmi, ke w te gen pwoblèm ak fanmi. Se wòl nou sa Radyo Lakay. Ebyen, nou kwè ke w ap kontan tande n e nou menm tou nap kontan tou poun jwenn feedback ou. Mèsi anpil. Se te pa w semèn.